M panse ke pou m rive sou T-Vice, T-Vice se youn nan art, youn nan djaz ke nou twouve pandan ane sa, ane 2021 ki te sot pase la, ki soti albòm, se youn nan djaz ki vann albòm ni pi byen. Se youn nan djaz ki fè pwomosyon albòm ni pi byen. Men sa pa pou otan ke se albòm ni an k ap mache. Pa pou otan ke se albòm nan k pi bon. Men sou le plan pwomosyonèl, Sa nou rele vann imaj djaz la, m panse ke nan tout album ki te soti la, kay ekip T-vice, m panse ke se T-vice ki fè on travay pwomosyonèl ki pi konplè e ki pli vast. Poukisa m di pi konplè, pli vast? Se paske T-vice pa kontante l de mache ayisyen an sèlman, kontante l de pase nan de twa stasyon Ayiti, rele nan telefòn nan de twa emisyon k ap fèt Ayiti oswa nan kominote ayisyèn nan ki nan dyaspora a. Li pa kontante l de sa, nou wè pou pwomosyon albòm Ti Vaz Majestic sa, nou wè mesye yo fè sa nou rele on sòt de pelerinaj avèk le disk Majestic. Nou wè ke mesye yo fon pelerinaj an Ewòp, nèg yo fè anpil zòn o Zantiy pou ke yo vann albòm Majestic sa. Yo pase nan pil stasyon de radyo ki an Amerik, stasyon de radyo ki an Ewòp pou vann albòm nan. M twouve ke son travay kolosal mesye Ti Vaz yo fèt ki ap gen yon retonbe premyèman sou album sa yap vann nan men osi su limaj de Ti Vaz. M twouve ke fòk gen anpil djaz nan HMI la ki pou pran egzanp de Ti Vaz pou ke yo kòmanse antre nan linye sa. Linye soti tèt nou nan kestyon nap fè ti bagay pou Ayiti, nap fè ti pwomosyon Ayiti, nap vann tèt nou pou Ayiti, nap fè mizik pou Ayiti. Non! M twouve ke fòk nou ale pli lwen ke vizyon sa. Paske jodi a mizik ayisyèn nan se pa yon kesyon de pwomotè sèlman k pa vann mizik ayisyèn nan. Men nou menm tou antanke djaz e atis, nou gon andikap lakay nou. Depi nan pwodiksyon nou, nou wè tout sa n ap fè se bò isit nou fikse sèlman. M panse ke nou te ka pataje ide yo, pataje pwodiksyon yo kote ke n ap panse pou lakay nou, men fòk nou gon vizyon di mond. Menm se konsa m wè l. E dezyèm bagay mwen apresye nan T-Vice se live sa ke yo sot fè a. Live Majestic la. Live sa kote ke live la tèlman fèt avèk yon standard ki wo nivo, yon bagay ki pwòp, ki potab e ki vrèman m te ka di yon standard ki respekte. Anpil chèn televizyon an Ewòp, Pari, tou sa yo, chèn de televizyon o Zanti, ap kapab use live performance T-Vice la pou yo pase sou chanèl televizyon yo. Èske w wè on pwomosyon de plis ke mesye yo ajoute ni pou djaz la ni pou albòm yo k ap vann nan? Nèg yo fè yon live virtuel kote ke yo mete yon nivo standa nan live la, kote ke y ap jwe tout albòm nan, epi pwodiksyon an se yon bagay clean e standa. Anpil chèn televizyon swa an Amerik, BET, MTV, Black, B-Black TV, tout sa yo ka pase videyo sa yo, de chèn Ozantiy, Des chèn an Amerik, tout ka pase l. An tou ka m panse ke sa se yon apwòch m te vle fè e se yon m te vle atire atansyon nou sou tip de pwodiksyon sa yo, sou tip de pwomosyon ke anpil djaz fè e ki anpil fwa pa nan avantaj yo twòp. Men lè w gade yon travay konsa mesye Ti Vaz yo fè, yon atis tankou Rutshelle Guillaume ki genyen yon lòt vizyon jan l wè bagay yo, fòk nou mete yo an avan gad, fòk nou mete yo kòm si ke a la limyè di jou pou ke lòt moun ka wè, pou lòt atis, lòt gwoup kapab kopye pou yo vann tèt yo, pou nou ekspòte nou plis. Antouka Huguetti m pa konn sa w panse de apwòch m t ap fè sou Ti Vaz avèk Rutshelle Guillaume nan, fason ke yo menm y ap vann pwodiksyon yo, y ap vann tèt yo antanke atis, antanke gwoup.